Hi guys kòman nou ye kòm nou konnen deja non pam se Dina jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou nou nan video jodi a m pral ba nou kèk akò kèk bagay si tankou nou aplike yo nan vi nou. Kèk konsèy tou, nou konnen m toujou bay konsèy, m konnen m toujou ba nou konsèy, kèk bagay si nou aplike yo nan vi nou n ap viv pi byen, pi ere e pi anpè tou. E se tankou pou nou ka evite gen pwoblèm. Gen moun depi yo leve Depi yo pa nan pwoblèm ak moun oubyen yo toujou nan pale anpil, yo pa viv an pè, yo gen plizyè ènmi, se paske yo manke konn kòman yo dwe viv vi yo, yo manke kèk prensip nan lavi yo. Kounye a m pral esplike nou kèk bagay e si nou kenbe yo an pratik, n ap viv pi byen. Pou m kòmanse ak videyo a, jan m toujou di nou pa bliye. Abone avèk chanèl la, like, kòmante e pataje video sa ou byen nenpòt video chanèl la avèk fanmi, zanmi pou yo ka fè pase de Team Dina pou Team Dina ka grandi plis pou fanmi an ka gwo gwo gwo gwo gwo ok nan kòmansè nan video a wi janm te di nou an premye prensip ou byen akò se. Toujou dirèk nan sa w ap di. Toujou presiz. Toujou kenbe pawòl ou. Gen de pawòl w ap di tou, toujou fè atansyon avèk sa w ap pale, w ap di ak moun. Ok, gen de pawòl yon moun di w, gen de bagay ou di yon moun, gen de pawòl ou di yon moun tou, sa ka rann ou mouri, sa ka rann ou pa viv an pè, moun nan ka pran sa mal, gen moun ki tèlman mal edike, yo, menm si w wè moun nan alèz avè w, fòk ou gen kontwòl ak sa w ap di moun ak bouch ou, pou ou menm, pou ou menm ou ka wè sa pa anyen, men pou moun nan li menm ou konnen nou pa gen menm edikasyon, pou moun nan kèk se yon gwo bagay, men pou ou menm ou konnen w ap di fè l avèk fanmi w, m pa konnen, avèk lòt zanmi w, men. Toujou presize sa nap di. Toujou fè atansyon avèk sa ou di. Ok. Toujou fè atansyon avèk sa wap di lè w nan yon konvèzasyon avèk yon moun. Fè trè trè trè trè trè atansyon. Wè mwen menm tankou map pran egzanp sou mwen menm. Sitou depi se pa yon moun m twò alèz oubyen m pa konnen m toujou fè silans. M toujou. fè silans lè yo banm yo banm yo banm pèmi pou m pale m jis di sa m gen pou m di m pap jis m pap m pap depase limit mwen sa e mwen menm sa m pap depase limit mwen tankou gen moun ki tèlman pale yo pale yo pale pale mwen menm m gen kontwòl ak sa w ap di ok premye a se jis dirèk presiz epi byen konn byen pran sans sa w ap di ok fè vrèman atansyon a sa. Dezyèm prensip oubyen dezyèm akò, an nou di l akò, dezyèm akò, pa janm pran sa moun di pèsonèl. Pa janm pran sa moun di pèsonèl. Gen moun nan, menm si w wè, e tankou depi nenpòt bagay yon moun ta di w, gen tan di w sa, wouch! Moun sa se avè mwen li ye, se avè m li ye, wouyy, gen tan fache, gen tan mine bagay sa yo. Sispann, sispann viv an pè, ou konprann? Gen moun, yo gen yon ti pwoblèm avèk yon moun la, yon egzanp. Oubyen, ou pa bezwen menm gen pwoblèm avèk yo menm. Yo jis wè tankou ou jis ap di yon pawòl, epi moun nan konnen ke oubyen li santi e sa fwase l oubyen sa li santi se de li w ap pale, bagay sa yo, moun nan gen tan, gen tan move jan oubyen l ap di w sa oubyen l ap voye pwen, yon egzanp. Gen moun ki renmen met stati WhatsApp. Gen moun depi wè ou mete yon bagay li gentan diw sa wouch te al. Ou pa bezwen nan kont a moun nan non. Ou pa bezwen menm nan kont a moun nan. Depi ou mete bagay la imedyatman ou metel li toujou pendiente li toujou e la li toujou la ap siveye ou di konsa o se pou li wap mete tel bagay tel bagay. Se pa sa ditou. M pa di ke moun pa konn voye pwen sou moun. Ok m pa di moun pa konn pran pran sou moun men sa pa nòmal pou wap siveye moun nan nenpòt sa moun nan ap di nenpòt nenpòt pawòl yon moun di ou toujou panse ke se de ou yap pale sispann sispann ak bagay sa ok gen de gen de bagay gen de bagay tankou ou bezwen nan viw yon moun ka Bondye ka pase pa moun lan vin diw li sa son lòt bagay men si tankou ou tande yon bagay la ou gentan di konsa oh se avèm moun nan ye bagay sa yo toujou pran bagay yo pèsonèl ok toujou panse se avèw yap pale sispann non sa pa bon li gò fè twazyèm bagay pa sipoze lèm di pa sipoze a e tankou e si tankou wap pale avèk yon moun ou li di yon pawòl la, ou pran sa mal oubyen ou pran nan nan ou wap di konsa ou kwè entèl li pa tèl bagay li di bagay sa. Non pa nan pa nan e panse pou moun. Jis rele moun nan di entèl entèl ou te di tèl bagay e m bezwen pi klè bagay sa. Gen moun depi wap pale avè yo oubyen jan moun nan ap aji. jan moun nan ap aji, yo gentan di w sa, bon moun sa, e sa l ap fè bagay, moun nan toujou panse ke l nan panse w, depi w fè tèl bagay, se sa l ye, tout sa l panse yo se sa, ou nan move chemen an, ok, se jis rele moun nan, poze l kesyon, trè saj, ou ka fè sa trè saj, ok, sispann panse, sispann panse pou moun. Sispann panse ke tout sa ou panse nan tèt ou se konsa on moun ye ok men vrèman pa w la sispann e tankou ou panse èske nou konprann sa map di nou an sispann pa sipoze si tankou gon kesyon dirèk ou jis poze moun nan dirèk epi si son malantandi ou jere sa ak moun nan tan pou wap fè pil panse ok sa m te vle di ok katriyèm bagay la Eeh wi katriyèm bagay la se toujou lè wap fè yon bagay ke ou ka fè toujou fèl se tankou se dènye fwa wap fèl dènye fwa toujou bay tout ou menm pa egzanp si tankou se manje ou konn fè la yon moun ta di entèl fè yon manje pou mwen toujou bay sa wap fè a la se dènye manje wap fè Gen anpil opòtinite yon moun ou ka pèdi konsa tankou moun nan di w fè manche oh yo toujou ap di m fè manche ok m pral mal fè l la bagay sa yo epi malchans pou ou ou te gen yon moun tankou w ki ta pral bon w travay de sa epenfini akoz ou pa t bay tout ou menm ou pa byen fè l jan w te toujou konn fè l la ou konprann ou pa fè l jan jan w Ou ta dwe fèl, ou pèdi, ou pèdi opòtinite a, ou pèdi sa. Ok, ou pèdi l. Toujou bat si tankou pa egzanp piano sa dèyè m nan pa egzanp ou konn jwe mizik. Yon moun di w konsa, Louko! Dios mio Jesus. Mwen padone m si vwa chè a deranje nou. Wi, e si tankou ou konn jwe piano la epi yon moun ta di w konsa, jwe yon mizik pou mwen. Depi ou te gentan fin di wi wap jwe l la, toujou bat pou w toujou, toujou bat ok. Depi ou te gentan fin di wap fè l la, se pou w byen prepare sa w ap fè a. Fè tankou se dènye mizik, dènye fwa ou pral jwe mizik nan vi w. Bay tout ou menm ok, bay tout ou menm, fè de ton mye ok. Lè konsa ou ka wè ou fin jwe mizik sa a pou moun nan epi fini gen yon moun ki tap tande w, ou atire atansyon l li di oh M bezwen tel wi ou jwenn plizyè opòtinite akoz ou te bay tout ou menm nan sa epi li tèlman byen fèt epi ou jwenn plizyè lòt opòtinite ok m pa konnen si nou si nou konprann byen sa m sa m di an ok ki lòt bagay ankò eee aprann aprann kiltive pasyans Pasyans a pèseverans, pasyans, toujou gen de gen de gen de bagay, gen de bagay ke ou bezwen nan vi ou, se pasyante pou pasyante pou sa ka fèt. Gen moun ki tèlman enpasyan, depi wè tankou yo priye la, yo mande Bondye tèl bagay epi fini, yo pa bale l, yo gen tan bagay, pèseverans, fòk ou pèsevere nan sa w ap fè a, toujou di wi m ap fè, ok, jodi a m tonbe nan sa, m di ok, m ap kontinye, m ap kontinye, m ap kontinye. Sa vle di yo pale, yo pale, yo pale, yo pale. Ou tèlman pale ou vin parèt lèd devan devan devan fanmi w, zanmi w pa konnen. Sispann konnen lè pou fè silans, pou fè silans. Gen moun ki pa ka fè silans. Yo oblije ap pale, pale, pale san sans. Ou tèlman ap pale, ou vin tèlman ap pale ou pa menm pran sans sa w ap di a. Ok, sispann fè silans pou nou obsève Ok men mwa ou obsève. Ou silans ou ap obsève. Ok epi diskrè. Ok m swete nou te konprann tout sa m te esplike nou yo. Nou pran tout akò sa yo. Tout prensip sa yo. E si nou m panse si nou pran yo nou mete yo an pratik. Nou pratike yo nan vi nou. N ap viv pi byen. Tout sa mwen di nou yo la. Pi fò m fè yo. E. M viv tèlman byen. Wouch m tèlman santi m ap viv. Nan moman la m tèlman santi m ap viv byen. Sa pa vle di ke m pa gen pwoblèm non. Men mwen evite gen pwoblèm. Gade yo. Sispann chèche pwoblèm. Ok. Sispann chèche pwoblèm. Gen pwoblèm ki, ki, ki pa ka pa la. An n di l konsa. Lè w dwe gen l. Men genyen tou, ou pa dwe genyen l non. Men ou menm w al chèche l. Enben e sa. Sispann Evite gen pwoblèm sa yo. E sa m vle fè nou konprann. Sispann chèche pwoblèm ki pa menm ta dwe la. Ok? Pou w ka viv an pè. Gen moun m konnen ki pa ka pase yon jou non pou yo pa boulvèse, pou yo pa gen pwoblèm, pou yo pa kriye. Fòk ou fè de jou tou w ap ri. Ok? Pou w pa gen pwoblèm, pou w pa di ok pou m santi ke m gen yon kè kontan. Viv, depi nou konnen nou viv selon jan Bondye mande, lòt moun ka panse lòt bagay, pa ba yo enpòtans, ok, e sa m te vle di, pa ba yo enpòtans, epi depi nou kenbe tout prensip sa yo, n ap viv an pè, n ap viv byen, trè byen, ok. Team Dinaro, nou konnen m toujou gen konsèy sa yo pou m pote pou nou, e se yon liv m t ap li tou, e ki te gen kèk ti bagay sa yo epi m mete sou yo epi lèfini m fè videyo a. M swete nou renmen l e nou pataje videyo a pou yon moun ki t ap viv nan pwoblèm, t ap boulvèse lavi l, pou l ka konnen kèk bagay ke l pa t konnen. Ok? Ti m ti nanm yo, n ap wè nan yon pwochèn videyo. Bye!